Bonjou, bonswa, endepandaman alè ke ou pral gade video sa. Deja nap swete ou byenveni sou chanèl sa. Jodi a nou pote motivasyon pou ou menm ki ta renmen reyalize rèv ou, reyalize vizyon ke ou genyen an. Enben, yonn nan coach Prolid, Prolid ki se yon sant de fòmasyon, ki fòme moun nan devlopman pèsonèl, lidèchip e biznis, yonn nan kotch yo pral ba ou des eleman pou ke w mete an pratik pou ou menm ki ta renmen reyalize rèv ou.
Deja, m swete nou prete anpil atansyon avèk sa ki pral di yo la. Kè kotch e kotch mache ko ou e.

Merci coach Christo. Bonsoir tout moun. Bonsoir tout moun. Nou kontan anpil. Menm si nou gon ti chagren nan kè nou pase ke jodi an nou konnen l men nap toujou rete konekte. E pou nou ka sonje moman sa a mwen la pou m pataje kèk konsèy avèk nou. Paske nou toujou bezwen sa. On moun te fè l pou mwen, on moun toujou ap fè l, m panse nou tout nou toujou bezwen sa. Si on moun vle atenn objektif li, si li vle kontinye reyalize rèv li, li bezwen fè twa bagay sa yo. E depi ou fè yo, y ap pote yon diferans. Pa sèlman yo men, w ap bezwen mete disiplin tou pou w akonpanye yo. E w ap ka wè rezilta si w fè sa. Premye bagay yon moun bezwen, li bezwen kwè nan Bondye. E li bezwen kwè nan tèt li. Si w pa kwè nan Bondye, w pa yon kwayan, ou bezwen kwè nan sa yo rele lafòs de latraksyon. Yon fòs ki pi fò pase sa ki nan ou a. Paske chak moun ka viv. Gen de moman kote w rive w santi w abou, souf ou kout, ou pa konn kisa pou w fè. Ou bezwen yon fòs ki pi fò pase sa k nan ou a ki pou ede w rete konekte, ki pou ede w simonte moman difisil sa. Donk se poutèt sa, ou bezwen kwè nan fòs sa. Si w kwè nan Bondye, Se yon bon bagay. Men si w pa yon kwayan, ou bezwen kwè nan yon fòs, sa yo rele yon fòs ke w pa wè a, ki pou ede w simonte pwoblèm ou. Men nou konseye tout moun kwè nan Bondye, paske lè w kwè nan Bondye, se yon bèl bagay. E ou bezwen kwè nan tèt ou. Kwè nan tèt ou vle di ke ou konnen fòs ou, ou konnen feblès ou, e ou konnen sa w anvi fè a, se sèl ou menm k ap ka fè l. E dezyèm bagay ke w bezwen. Ou bezwen regle aksyon ou yo. Paske chak aksyon ou poze, se li k pral detèmine ki futur ke wap gen, ke wap gen. Eske si ou pa janm kòmanse fè anyen, gen anyen k pral chanje nan lavi ou? Donk ou bezwen kòmanse poze a aksyon. E gade aksyon ou te konn fè par le passé yo pou wè ki rezilta ou gen jodi an? Eske ou satisfè de rezilta ou gen an? Si w pa satisfè de rezilta ke w gen nan vi w jodi an, ou bezwen poze de nouvèl zaksyon pou w ka jwenn lòt rezilta. E twazyèm e dènye bagay ke w bezwen, ou bezwen travay di. Pa gen okenn parese ki ka akonpli anyen. Pa gen kenn moun k ap dòmi nan kabann li leve nenpòt lè ka akonpli yon gran bagay. Tout moun ki rive reyalize yon bagay se yon moun ki travay an anpil. Li leve bonè, li dòmi ta. E nou wè nan kominote nou an, nou pase anpil tan, paske mond lan itilize rezo sosyo anpil. Dèfwa nou plis konekte avèk yo ke nou konekte a moun ki menm kote avèk nou. Donk sa vle di nou bezwen gade kisa nou bay plis tan nou. Sa nou bay plis tan nou yo, kisa yo chanje nan vi nou? Si yo pa chanje anyen nan vi nou, nou nou bezwen chanje woutin sa yo. Nou bezwen bay tèt nou de nouvèl abitid, fè de poze de lòt aksyon, fè de chwa diferan e m ban nou garanti, si nou fè de chwa diferan, n ap jwenn de rezilta diferan.
Mèsi. Deja mwen aprann anpil, mwen espere ke ou menm ou te aprann anpil. Pa bliye abòne, aktive ti klòch la, like epi kòmante. N a va wè nan yon lòt videyo konsa. E pa bliye ou trè spesyal pou chanèl sa.